Bonswa tout moun, se vwa pèp Ayiti k rantre lakay ou nan lè sa pou kapab enfòme ou an pou tout sa k ap fè aktyalite nan kat kwen lemond antye. Gwo kouri, gwo tansyon dan la repiblik, ou pa mande m eleman de fòmasyon dosye polisye k ap fè aktyalite nan moman sila n ap pale la, ou pa mande m eleman de fòmasyon bagay yo anpil. Nou gen odyo la, nou gen son, nou gen imaj, nou pral vin pataje avèk ou sou vwa pèp Ayiti, anben ki pote tout eleman de fòmasyon k ap. Domine bil aktyalite a, rete konekte nou genyen anpil odyo nou pral pale ou de revolisyon dosye komisè Muscadin anben ou pral sezi tande nan ki kontèks nan ki kondisyon bagay la li menm li ye la anpil koze pral pale de revolisyon an mezanmi se mwen kap diw ou pap kwè men nou gen enfòmasyon w la. Ou pral pran san ou an, pran tan ou an pou t gade e tande tout emisyon sila a. Nou pral vini ansanm avèk ou mezanmi swiv tout emisyon sila pou pa rate ni yon segond, ni yon vigil paske komisè Muscadin, Jean Ernest Muscadin avèk tout ebyen Guy Philippe kap ebyen, ebyen Guy Philippe li menm li kanpe rèd dèd do revolisyon an se pa bagay pou n tande mezanmi kote ke. Anpil moun anvizaje pou kapab ebyen atake mesye sa yo ebyen nan gouvènman antouka bagay yo anpil la. Ou pral swiv avèk mwen nan ti bout ekran sa avèk dosye revolisyon ebyen Guy Philippe li menm lap pwone a bagay yo vrèman anpil e trè kritik nan minit sila nou pral tande la. Ou menm ki pou revolisyon mezanmi ann kontinye mobilizasyon ann kontinye ebyen mande pèp ayisyen an sòti an foul sòti an mas ebyen pou nal kore mouvman revolisyon. anndan peyi a paske kèlkeswa ou nan dyaspora kèlkeswa kote w ye nan mond lan ou sipoze mande revolisyon Guy Philippe li menm l ap pwone a ann pati pou plis detay pou plis eleman de fòmasyon.
Muscadin sil pran risk lan lap pran risk lan pou nou menm antanke pèp sa se premye bagay pou ke n konnen Muscadin son nèg ki ekstrèmeman frajil ki nan. leta a e ke gouvènman politik lan, pouvwa politik gang nan, pa bliye, se son de kriminèl ki asasine yon chèf deta an fonksyon ki pran yon pouvwa. Pa bliye, pa janm neglije, kòm si sonje sa menm pou yon segond. Tande byen wi, se de moun ki fè manifestasyon. preske 24 è sou 24. Yo bloke tout yon peyi. Yo detwi avni tout yon jenès. Yo detwi la klas mwayèn ayisyèn. Yo kraze tout biznis malere malerèz tap fè nan peyi a. Yo kraze tout lekòl nan Pòtoprens. Yo fè peyi lòk pandan 120 jou ki se 4 mwa. Yo fè timoun pa al lekòl. Yo tiye elèv lekòl, yo tiye fanm ansent, yo tiye gason, yo tiye granmoun, yo tiye timoun. Yo bloke peyi a nan yon sèl objektif pou yo pran pouvwa politik la nan men Jovenel. Ban m repete sa m di la. Paske m vle k fè nou konnen ke lè n ap pale de revolisyon sa pou nou chanbade sistèm sa. ki gen nan tèt li kòmandan Guy Philippe la e ke nou bezwen de moun rantre ladan l lan, m ap fè nou konnen lè moun nan pran responsablite sa a oubyen tou lè n ap mande l rantre ladan l lan, m ap fè nou konnen ki kalite risk ke l ap pran. E lè l pran risk lan oubyen tou ou menm k ap mande l pran risk lan, èske w pare pou kanpe avè l? Èske w pare pou sipòte l? Èske w pare pou fè pakou l ansanm avè l? Èske w pare pou vin boukliye imen li? Èske w pare pou bay vi w pou li? E se sa tou la grand kestyon. Ban m repran sa ke m ap di la pou nou, paske se ekstrèmeman serye. Tande m byen, pèp ayisyen. Nou mande pou komisè Jean Ernest Muscadin Rejwenn kòmandan Guy Philippe nan kad batay la. 1, Pa janm bliye sa, Muscadin se yon komisè gouvèneman. Tout sa k fè n ap pale de li konsa a, se lejitimite ke nou ba li. Sa vle di ke nou fè l santi ke l gen pouvwa. Nou kanpe avè l e nou montre l, kèlkeswa moun ki touche l sèlman, li annafè avè n kòm pèp e nèg yo pè la vwa di pèp la. Ok nèg yo pè pèp lan kap pale yo pè pou pèp lan pa mache pran yo yo pè aksyon pèp lan yo pè pou yon soulèvman jeneral yo pè pou yon leve kanpe jeneral nèg yo pè pèp la e sak fè map di si pèp la te entèlijan nou tap jis pran egzanp komisè miskaden an sèlman epi nou tap eradike sistèm nan le pli vit ke posib. Ke son bagay wè kèk grenn polisye ap fè mouvman visye pou pwoteje kèk grenn vagabon ki nan leta, se bobin fil. Ou wè a la minit ke gen yon mouvman solid k ap fèt pou konbat sistèm nan, mwen garanti ou, ti grenn polisye ke ou gen la yo, li p ap menm yon grenn sab nan oseyan an. Se kòmsi m ta di w se yon grenn wòch ke w tire nan lanmè. Ou p ap menm wè tras li kote li pase menm. Rezon an senp paske fon kalkil pou wè. Anviwon 7 mil polisye ki an fonksyon, ki epapiye nan tout 10 depateman. Nèg yo, byen sur ke wi nèg yo gen de mèsenè nan peyi a. Men yo pa vo yon pip tabak. Son minorite zwit ke li ye. Sa vle di ki sa? Lè pa egzanp, 100 mil moun pran lari nan Petyonvil. Lap tann 100 mil moun kap soti ba Delma. Lap tann Kòm si nan area Petyonvil lan, paske pa bliye Petyonvil aktyèlman la son komin ki sirichaje, son komin ki satire, son komin ki pat fèt pou l te resevwa tout moun sa yo, son komin ki pat pare pou l te resevwa tout moun sa yo. Paske pa bliye, moun ba Dèlma monte dan lè wotè de Petyonvil, oubyen nan santre Petyonvil. Moun ba Taba. Yo monte Petyonvil. Bavivy Mitchell monte Petyonvil. Moun Kara 2 monte Petyonvil. Moun Kwadèboukè tou, yo monte Petyonvil. Moun, e m kapab di Kriswa, monte Petyonvil. Moun Ba Dèlma, m sot di l deja, monte Petyonvil. Epi w jwenn de moun tou ki te Matisan, ki te deja monte Petyonvil depi avan 2021. Depi 2020 m mèt di. 2021 menm. Premye jwen 2021, premye jwen 2021, sa vle di ke moun yo plis monte. Sa vle di ke komin Petyonvil vin sirichaje. Men mentenan, si gon kote soulèvman jeneral kapab fèt pi fasil, se nan komin de Petyonvil. Wo Dèlma fè yon sèl avèk Petyonvil, liberasyon pou tout yon peyi. Men kounye a, kòman moun Petyonvil pral fèl? Tout nèg yo ke nou bezwen otomatikman nou gen nan men nou yo oubyen ke nou konnen k ap fè peyi an mal lan, yo abite efektivman nan komin Petyonvil e nan sant Petyonvil lan ke yo ye. Yo pa al pi lwen paske se nan otèl ke y ap viv. Oligak yo, se pa tout, paske pa bliye kote m ap pale avè w la, si w monte Montay Nwa, 90 pousan kay Montay Nwa ki se kay oligak yo, yo vid. E siw monte sou market place Haiti ou ap wè ke kay yo yo sou pwen pou ke yo vann yo. Sa vle di se de kay ki sou vann. Si wale Mòn Kalvè, 90 pou san kay oligak yo, yo vid. 70 pou san ladan yo pou vann. Siw monte Pèleren, se menm bagay la. Monte Laboul, se menm bagay la. Ale, e m kapab di.

Edouard Baussan an Ayiti. Olivier Barreau an Ayiti. Carl Boiron an Ayiti. Gon kantite oligak ki la. E se gwoup oligak ki pi vole, ki pi kriminel yo, ki pi rayi Ayiti yo, ki pi rayi Ayisyen yo, men ki bezwen vole kob peyi an selman, se yo menm ki an Ayiti. Oligak sa yo, eske yo gen pouvwa pou tout bon? Wi yo gen de kontak nan entenasyonal. E moun sa yo, m ap di w sa trè byen, se yo ki anbasad amerikèn ke n ap plenyen an. Se yo ki kò gwoup ke n ap plenyen an. Se yo ki karikòm ke n ap plenyen an. Se yo ki l'OEA ke n ap plenyen an. Se yo ki depatman deta ke n ap plenyen an. Se yo menm tou ki Nasyon Zini. Kòman w konnen sa fèt? Lè yo bezwen fè yon desizyon sòti an favè yo, yo itilize de òganizasyon lòbiyis ke yo genyen nan Washington DC. ki petèt legal, ke yo peye, ki pou ede yo fè yon twit sòti nan Depatman Deta, ki pou ede yo gen yon demach ki pou fèt pou ke Karikòm gen tan reyini la rapid, epi rapid vit pou vin pwopoze yon solisyon pou Ayiti. Men se oligak la ki dèyè tout demach sa. O menm w ap wè efektivman, w ap wè Premye Minis yon pakèt ti peyi nan rejyon an reyini rapid, reyinyon zoom sou zoom sou bagay, men se oligak la k ap fè demach sa e fò l jwenn rezilta. Paske l wè ke li sou pwen pou ke l pèdi. Paske le peuple est souverain e pèp la deside men kiyès ke vle e nèg yo santi yo pral pèdi. Finalman, yo itilize yon dènye zèl kat. Ou wè zèl kat karikom ke nèg yo itilize a, son dènye chans ke yo pran. Epi yo wè l pase. Zèl kat karikom nan, se dènye chans ke nèg yo pran. E sa ke map di ou, lè oligak yo itilize zèl kat sa papa, yo pa fè l pou kont yo non, yo itilize zèl kat la yo fè karikom, ap avanse, epi rapid vit, yo rele 4 ou byen 5 ti chyen nan sektè politik lan, yo di yo gade, avanse de pwopozisyon, voye de pwopozisyon ale, pou nou tout remèt tèt nou ansanm, yo voye plizyè. Ebe, ki es ou konnen nan tout pwopozisyon ki pase? Se Moïse Jean Charles ki te komanse ap woule kòl pa anba, gen plizyè lòt ki tap woule kòl pa anba, Claude Joseph voye yon pwopozisyon ki gen tout chyen politik yo ladan. Claude Joseph wè tout chen yo ap jape, yo pa ka met tèt yo ansanm, enben li menm li voye yon pwopozisyon ki gen nenpòt senk moun ladan l. Enben nan pa l lan, yo ajoute de lòt ladan l. Oubyen de, de lòt fè sèt, plis de lòt fè nèf. Sa vle di de lòt pou obsève. Pa Claude Joseph lan pase. Kounye a yo pran.

Yo voye yo kòm swadizan prezidan. Ayiti gen 9 prezidan. Chak moun gen yon chèf kabinè. E yo gen yon chèf kabinè an jeneral. Chak moun gen pèdiyèm. Chak moun gen yon salè. Chak moun yo separe lajan entèlijans pale nasyonal la An 9 mòso, chak moun pran pati, chak moun gon direktè jeneral, chak moun mete moun nan konsila, chak moun mete moun nan diplomasi an, chak moun gen ministè, chak moun gen lajan k ap soti nan bwat leta pa bout sa k pa anba, epi voye zye w nan peyi a ki rezilta kote swete. Gade sa k ap pase nan peyi a. Oligak la li menm li jis bezwen pou l gen kontra nan leta. Paske l gen kontwòl ministè dè finans, li gen kontwòl pakou lajan taks ou ap fè, lè l rantre nan bank santral, li gen kontwòl kòb, konbyen kòb ke lajan ye, e li menm depi kontra l la gentan siyen deja, lajan pa l la l pa bezwen konnen, moun pa bezwen konnen lè l ap pran l, l ap touche. E menm politichyen an pa konn pakou kòb oligak la. Oligak la de manyè teknik li touche, paske pa bliye, li gen bank e yo gen kontwòl bank santral. Sa di ke fè kòb la soti nan bank santral pou travèse nan bank yo, son bagay ki fèt nan yon klik sèlman. Li trè fasil pou yo. Men mentan! Ki jan n kapab soti nan sa? N ap soti nan sa atravè yon revolisyon. Yon revolisyon de fason brital. Paske se tout sa yo pou ou menm ou konprann, pou ke ou di klèman, si Muscadin pran risk lan pou nou, enben men kòman nou pral kanpe dèyè l. E pandan ke l ap pran risk lan, fò nou Kanpe rèd ke nèg yo, ti nèg yo pran, pran chans, menm si yon lèt de revokasyon pou nèg ki siyen l lan, men k siyen l oubyen ki dwèt ki siyen l lan, pou n fout fè dwèt sa tou rete sou papye a. Oubyen nenpòt lè n pran l, fò n mete dwèt la kòm senbòl, pou montre w, ou se vagabon, ou ilegal, ou pa legal, ou pa pwòp, ou pa ka ap revoke de moun ke pèp kanpe dèyè l, ou pa ka revoke yon moun ke yon chèf deta, yon prezidan de la repiblik, Okay te fè yon minis jistis nome pa bliye yon chèf deta ki eli demokratikman yon vagabon pa ka tiye chèf deta sa epi pou vin revoke moun ke chèf deta te nome sa yo pou yo fèt mi fòk nou menm kòm pèp pardon fòk nou menm kòm pèp pou nou kanpe pou nou di gen de bagay ki pa ka pase fòn di gen de bagay ki pa ka pase e yo pa dwe pase. Fòn di gen de bagay ki pa ka pase e yo pa dwe pase. Eske komisè Muscadin kapab rejwenn kòmandan Guy Philippe? Kesyon sa mwen bezwen chak grenn moun bay opinyon. Muscadin sil pran risk lan, lap pran risk lan pou nou menm anta ke pèp. Sa se premye bagay pou ke nou konnen. Muscadin son nèg ki ekstrèmeman frajil ki nan. Leta a, e ke gouvènman politik lan, pouvwa politik gang nan, pa bliye, se son de kriminèl ki asasine yon chèf deta an fonksyon ki pran yon pouvwa. Pa bliye, pa janm neglije, kòm si sonje sa menm pou yon segond. Tande byen wi, se de moun ki fè manifestasyon. preske 24 è si 24. Yo bloke tout on peyi. Yo detwi avni tout on jenès. Yo detwi la klas mwayèn ayisyèn. Yo kraze tout biznis malere malerèz tap fè nan peyi a. Yo kraze tout lekòl nan pòtoprens. Yo fè peyi lòk pandan 120 jou ki se 4 mwa. Yo fè timoun pa al lekòl. yo tiye elèv lekòl, yo tiye fanm ansent, yo tiye gason, yo tiye granmoun, yo tiye timoun. Yo bloke peyi a nan yon sèl objektif pou yo pran pouvwa politik la nan men Jovenel. Ban m repete sa m di la. Paske m vle k fè nou konnen ke lè n ap pale de revolisyon sa, pou nou chanbade sistèm sa, ki gen nan tèt li kòmandan Guy Philippe la e ke nou bezwen de moun rantre ladan l lan, m ap fè nou konnen lè moun nan pran responsablite sa a oubyen tou lè n ap mande l rantre ladan l lan, m ap fè nou konnen ki kalite risk ke l ap pran. E lè l pran risk lan oubyen tou ou menm k ap mande l pran risk lan, èske w pare pou kanpe avè l? Èske w pare pou sipòte l? Eske w pare pou w fè pakou l ansanm avè l? Eske w pare pou w vin boukliye imen li? Eske w pare pou w bay vi w pou li? E se sa tou la grand kestyon. Ban mwen pran sa ke m ap di la pou nou, paske se ekstrememan serye. Tande m byen, pèp ayisyen. Nou mande pou komisè Jean Ernest Muscadin Rejwenn Kòmandan Guy Philippe nan kad batay la. 1, Pa janm bliye sa, Muscadin se yon komisè gouvèneman. Tout sa k fè n ap pale de li konsa a, se lejitimite ke nou ba li. Sa vle di ke nou fè l santi ke l gen pouvwa. Nou kanpe avè l e nou montre l, kèlkeswa moun ki touche l sèlman, li annafè avè n kòm pèp e nèg yo pè la vwa di pèp la. Ok nèg yo pè pèp lan ka pale yo pè pou pèp lan pa mache pran yo yo pè aksyon pèp lan yo pè pou yon soulèvman jeneral yo pè pou yon leve kanpe si jeneral nèg yo pè pèp la e sak fè map di si pèp la te entèlijan nou tap jis pran egzanp komisè miskaden an sèlman epi nou tap eradike sistèm nan le plu vit ke posib kèson bagay wè kèk grenn polisye ap fè mouvman visye.